Ki kote nou ye e Se nan lari a mwen ye Mizè bare m we Do sou do sa o Marasa la yo o Leve la men sèt fwa Mizè bare m we Sèt fwa, sèt fwa, sèt fwa Jiyè, 7 jiyè Se setyèm mwa de lane Mwa de jiyè Se setyèm mwa de lane 7 jiyè Se gwo jou Pou nou pwofite Fè resèt nou. Yon resèt mwen pote pou nou de 7 jiye. Ou bezwen yon papye blan. San liy. Chire 4 kontou papye an. M pa nan franse mezanmi. Sa franse ki gen la. Ou chire. Nou chire 4 kote papye an. Ok. Papye blan san liy. Li ka pi gwo ke sa. Sa depan de jan ke ou ekri.

Wap bezwen yon balèn blan. Ou menm ki pa fanatik balèn, ki ta renmen fèl, fè priyè w san balèn. Men bezwen yon balèn blan an, chak jou, depi jou w kòmanse an, wap etèn balèn nan avèk 2 dwèt sa yo, pa dwèt sa, ou etèn li, epi ou kite l, setyèm jou an, ou limen l, chak jou, de premye jou jiska 7 fò balèn sa limen. avan ke ou komanse pran beny lan. Setyèm jou an, kite balèn nan mouri nèt. Mwen bay koman pou limen lò ap limen balèn koman ke pou nou limenl lè nap limenl. Lè se pa lwa nap adrese, mwen bay koman pou nou trasel de soti anba rive anlè, de anlè rive anba pou nou rele nasyon yo lè ke se lwa. Men lè ke se resèt nòmal, ou limen ni, pspa bliye lè w limen alumèt la, ou fè balèn nan sa, Kote balèn mwen? Nan limen balèn nan sa se alumèt la ki limen ou fè sa, sa, sa, sa, sa epi ou limen nan dènye nan mitan. Ou sale 1, 2, 3, 4 fasad epi ou limen l. Lè w fin limen l ou etèn alumèt lan, ou vire l 3 fwa 1, 2, 3 nan avan w limen balèn pou fè resèt se pa pou salye lwa. Se pa pou lwa. Papye sa a, ou bezwen 7 dan lay wap dekale lay la, 7 grenn sèl. Pou moun ki pral di peyi mia a pa gen sèl, wap pran 7 priz sèl fen. 7 priz sèl fen chak lè wap fè beny ou mete 7 priz sèl fen, 7 dan lay chak lè wap fè beny sa pandan 7 jou. Yon lòt ankò, pou moun ki di ke mari li cho, madanm li cho li paka ret san fè bagay. Cheri paske ou pa bezwen. Ok moun ki bezwen an Mari l ap fon poze l oubyen madanm li ap fon poze l. Mwen menm si m ap fon resèt, se sa fè gen anpil moun ki pa ka nan spirityalite. Ou pa kapab paske mari w cho, madanm ou cho. Bagay sa yo pa swiv yo. Paske gen, spirityalite nou mande sakrifis. Gen anpil sakrifis pou nou fè. pou nou fèl mwen menm nèg mwen avèl paka dim paske wi li cho wi mwen cho men nou paka dim mwen paka fè resèt mwen poum delivre tèt mwen oubyen mpaka fon resèt pou li poum delivrel pou se tiz mpral bali poul vral sou fè bagay nan jou an konnen mprann bò tiz map dòmi avèk rad nòmal mwen sou mwen ok la pa gen okenn feeling ou pral pran ok E ou konnen m di w cheri mwen okipe, mwen pap ka al fè anyen paske mwen ap fon bagay. Men si nèg la wè w gen pwoblèm, li pa vle ede w. Sa se ou menm avèk li. Si fi an wè w nan pwoblèm li pa vle ede w, se ede l ap ede w. Pandan 7 jou sa se ede l ap ede w. Li pa ka fon anyen pou ou. Ok, m pa, m pa, m pa fòse moun fè anyen. Mwen jis pote l pou nou m ede nou. Ak sa m konnen. Sa ke m konnen avèk sa ke mwen fè rechèch pou nou.

Twazyèman, nou konn tande, nou wè, sept couleurs de l'arc-en-ciel. Lè arc-en-ciel la file, n ap gad koulè, nou wè sept couleurs de arc-en-ciel. Setyèm mwa de lane, se lè pou nou fè gwo bagay yo. Nou nan, nou, nou poko nan plèn lin ni moun lin dekwasan yo ni moun lin kwasan yo. Nou poko ladan l. Nou bezwen yon kivèt dlo oubyen yon bokit dlo ke ou kann itilize. Pa benyen ak moun nan kivèt nou. Mari, madanm, pitit. Resèt sa ou ka fèl pou yon fanmi ou ki malad. Kit bon maladi, kit move maladi. Ou menm ou ka fèl, sa depan de pwoblèm wap andure an, ou fèl pou yon sèl demand. Ou gen dwa gen 10 pwoblèm, ou fèl pou yon sèl demand. Ok? Sa ki pi nesesè pou rezoud nan viw lan. oubyen yon timoun ou ki dejwe nòmal oubyen edmi an dejwe oubyen movèzespri dejwe m pa ka di se mete tout bagay yo sou malfektè malfektè wi le mal egzis men gen vye espri pa bliye gen vye espri gen bon gen vye tou ni bò kote nou ni bò paran nou ni bò kot timoun nou dèfwa tou se malediksyon dèfwa tou se pwoblèm jenerasyon. Aksyon Ok nou leve nou jwenn fanmi an jan nou ye a konsa nou jwenn fanmi an ye dèfwa tou se sa paran w te fè ke ou vin ap peye demen nan moman sa ou ka tou fè demand ou pandan 7 jiyè n ap kòmanse l le 7 pou nou fè 7 jou se l ap vin premye a premye jou an se le 7 apre sa w ap fè 7 w ap kontinye l pou 6 jou ankò. pou plis 7 jou an plis le 7 ou te kòmansel ou kontinye 6 jou ankò dèyèl fè 7 jou de beny cherim yo epi nap vin banm temwanyaj kisat mache pou nou kisat mache pou fanm ou lan ou te fè a oubyen pou pitit ou a kèlkeswa sou fòm pwoblèm nan pitit ou an oubyen vi paw oubyen mariw oubyen maryaj nou pa pè kèlkeswa pwoblèm ou gen an fèl le 7 juillet setyèm mwa de lane nou konn sa 7 vle sinifi Ok papye sa avek 7 dan lay la chak jou yon papye diferan menm demand lan t pwal ladan koman ke wap fè wap ekri 7 jiyè 2022 nan papye a anba yon liy sa gentan yon liy dezyèm liy nan wap ekri non prenon dat ou fèt tout lane a nèt. Banm pran yon egzanp sou mwen, mwen pa di ekri nonm sivouplè, se pa pou mwen li ye se pou ou m vin fè l. M'en pran egzanp sou nonm. Mwen ekri 7 jiyè 2022, yon lign, yon lign. Mwen ekri Nabia Hilaire ne le 12 me, m pa mete ne, mwen mete 12 me 1977, mwen mete mwen menm mwen malad mwen vle gerizon, nou konnen mwen fè lupus, mwen vle gerizon.

Non w, prenon w, dat de nesans ou. Non prenon w ap tou kole ak dat de nesans ou. Se non prenon pou met anvan, ou tou mete dat de nesans ou dèyè l, nan menm liy. 7 jiyè 2022 an, tou met 7 jiyè, mete 7 jiyè 2022 an nèt, epi mete non, prenon, dat ou fèt, tou kole yon sèl liy, epi w mete, mwen vle, sa w vle an m pa konnen l mwen men mwen vle gerizon, m ap fè l pou gerizon mwen. Tout sa w ekri sa m di an nou mete l 7 fwa. Je a 7 fwa, non w 7 fwa epi sa w bezwen an 7 fwa pandan 7 jou. W ap bezwen 7 moso papye. Li gen dwa pi gwo ke sa, sa depan de jan ke w ekri. 7 dan lay chak jou. 7 grenn sèl oubyen 7 priz te chak jou. Ou gen an malayan sot, li bon tou. Ou gen sel en son sot li bon ou gen sa li bon en son sot li ye toujou li bon ou gen gwo sel li bon ou gen sel fen li bon egal la tout moun ka fè resèt sa like tout kote ok minwi ok jodi an 4 jodi an lundi mardi 6 mercredi 7 Mardi swa a 9 è ou fè preparasyon resèt sa ou metel nan dlo an 7 dan lay la chak jou an wap mete 7 dan lay 7 grenn sèl a tout papye ou demand ou an nan dlo an ni lay ni sèl 7 grenn sèl 7 dan lay ni papye a yo pral nan dlo an 2 zè de tan beny nan ap fèt a minwi men ou dwe preparel 2 zè de tan a 9 è pou pran beny ou preparel a 9 è A minwi pou pran beny nan. Ou bezwen yon balèn blan pou akonpanye l. Men si ke ou son ou son levanjil, m pa re voye w al rele doktè, m pa voye w al rele oken lwa bò paran m, bò paran pa w pou ou. M pa voye moun fè sa. Ou priye selon relijyon w. Si ke ou pa yon moun ki renmen limen balèn, pa limen balèn, Jis fè priyè. Balèn se yon klète ou mete. Ou klere limyè sou demand ou an pou linivè. Ou klere limyè sou demand ou an pou l. M pa di san balèn linivè p ap tande w nan. Men, balèn bon lè nou limen li. Menm lè se an kachèt ou limen l, pa gen moun k ap wè w, pastè a p ap wè w, madan pastè p ap wè w, men Bondye wè w. Bondye p ap di w e bon balèn ou limen. Bon, sa se ou menm. Si w pa vle, pa fè. Balèz sa depi se depi premye jou wap fèl la men se lè ou wap pral pran ben nan lè w fè demand lan preparasyon ou pa bezwen pou w limen balèn nan ou fè preparasyon aprè preparasyon a minwi se lè sa w pral limen balèn nan lè w kòmanse fè priyè w pa bliye lè tout bagay sa yo lay 7 grenn sèl 7 dan lay a papye a nan dlo an kivèt dlo w byen bokit dlo w lan ok ou pral li som 7. Pandan 7 fwa sou resèt la ki te gentan fèt la a minwi an. Minwi lè w kòmanse limen balèn ou. Mwen te bay kòman pou limen balèn. Sa e balèn ou limen alimèt la 1 2 3 4 5 Senkyèm fwa ou limen. Lè w fin limen l, ou etèn alimèt la. Ou fè sa a alimèt la. 1, 2, 3. Kounye a la, balèn ou limen, ou te gentan prepare resèt la depi 2 zè tan avan minui. Minui an, ou limen balèn ou. Epi ou kòmanse, ou pran kivèt la ki gen papye demand ou an. Yon sèl demand lan pou 7 jou. Demand ou te fè Le 7 la, ou ka kontinye l 7 jou an, menm demand lan, 7 dan laj chak jou, 7 grenn sèl chak jou, pandan 7 jou. Ou vle fè l, ou vle fè bagay, sa ye nan ou menm. Anyen pa mache pou ou, pa vin plenyen ban mwen. Ok. Lè beny sa a, ou limen balèn nan a minwi, paske l te gentan prepare dezè tan de la. A nevè ou prepare tout bagay. A minwi ou limen balèn ou, ou kenbe kivèt ou devan ou, Ou pa konnen sèvyèt ak sou an ou chita. Ou lonmen non 3 fwa oubyen non timoun nan pou moun ou fè lan. E non moun nan wap fè. Si e moun nan wap met non pal, dat de nesans li epi sa w vle pou li an. Ou lonmen non 3 fwa oubyen lonmen ou pale pou moun nan, ou fè moun nan chita devan kivèt la, ou ou ap dil sa poul di, epi ou priye pou li. Si se yon timoun li pa gen lespri, ou menm fè demand ou, oubyen l pa bò kote w fèl pou li kòm manman, kòm yon benediksyon pou piti moun sa. Ok oubyen ou menm. Si se pou ou lonmen non twa fwa oubyen lonmen non pa egzanp, menm jan w ap fè l pou ou a, ou fè l pou moun nan de menm fason an tou. Men konnen se pou yon moun w ap fè l. Ou lonmen non twa fwa ba lè nou limen devan bagay ou. Ou lonmen non twa fwa. Ou lonmen non twa fwa, ou di twa Nòtrepè. Epi ou li Som 7 pandan 7 fwa sou li. Kounya la ou pran dwèt mitan an, wap brase l, dwèt men dwat la, men dwèt dominant, men dominant, dwèt dominant. Si w goche li pa yon pwoblèm, toujou dwèt mitan. Ou pran wap brase resèt la kounya. Epi wap priye. Wap priye pou tèt ou si se pou ou. Si se pou moun nan wap priye pou li. Ou kòmande sa w bezwen. Jodi an, setyèm mwa, 7 jiyè, 7 jiyè 2022, setyèm mwa de lane, mwen rekòmande nan non. Sa w ke w kwè an, Dye ke w kwè an, rekòmande gerizon. M pa konnen sa w te vle an, ou di sa w te mete nan papye a. Sa w te mete nan papye a, w ap brase l avèk dwèt sa. Ou ka fè l pou yon gwosès, ou menm ki bezwen ansent. Ou ka fè l pou mari w ki bezwen travay. Ou ka fè l pou demand viza. Ou ka fè l pou rezidans. Ou ka fè l pou yon moun ou. Nenpòt sa w bezwen an, ou ekri l nan papye a, men se yon sèl demand. sa k pi nesesè pou ou an, oubyen pou yon moun ou. Adwèt sa lè w fin priye, ou fin, ou kòmande tèl bagay, Jodi an, setyèm mwa, Jiyè 2022, setyèm mwa de lane, mwen vle tèl bagay, mwen vle tèl, mwen vle sa, mwen vle gerizon. Ou fè yon 10, 15 minit ap priye, ap brase dlo a avèk dwèt sa. Si w goche, sonje m di w li pa yon pwoblèm. Pandan minwi an. Ok, kounye a la, ou etèn balèn nan avèk de dwèt sa yo. Pa mete sa, mete 2 dwèt sa yo, e pou etèn ni, e setyèm jou an, balèn nan ap rete mouri nèt pou kont li, jis lè w fin pran ben lan l mèt mouri pou kont li. Ok? Pa mete l yon kote pou l pran dife. Ou pa fè li pou w ap fè bagay pandan 7 jou sa. Men ou gen règ ou ka fè l, paske se yon mwa ki prale, lòt mwa a se lòt ane l ap ye. Se yon mwa ki prale, debloke tèt ou, debloke sa w bezwen an, le 7 jiyè a minui. 2 a 7 jou. Premye 7 jiyè a minwi, pwoblèm ou gen an, bay li. Si son enmi ou bezwen efase, fè l. Pa mete non moun nan. Di fi, yon gason, nan plas gerizon, se yon enmi m bezwen, yon fi, yon gason k ap anmerde mwen, ke 7 jiyè, setyèm mwa de lane sa, ke moun sa, tèl ou mande, ou mande sa w vle an, Ad moun sa. Yon fi ou gason. Si se yon fi ou gason ki met vi m an danje. Ou bezwen yon pi gwo papye menm si se yon edmi pou efase l oubyen pou l ret trankil. Bye bye, bòn chans. Nou pa tiye moun, nou pa bagay moun. Men, si ke yon moun fè w ap soufri, mete l nan soufrans tou. Mete l nan soufrans pou l wè soufrans pa dous. Sa se defans, se defans ou defanse tèt ou. Afè moun ap di m ke mwen fanm sal, mwen sesi. Non, m pa voye moun fè moun mal. Ou pa fè mal. Se yon defans li ye. Yon moun fèw ou fè defans ou. Menw pa fè mal ok. Babay bonne chance avek tout moun.